Sa sanble konplike medam mesye eske nou kapab di fwa sa se gè li ye nou pa konnen men jan wap gade la nèg sa yo se sòlda besap yo sòlda besap yo ki la epi nou gen pi devan la e sòlda dominiken yo yo menm ki anfas lan la medam mesye eske nou ki pozisyone ki pozisyone ki pozisyone la tout nèg gwo zam fann fwa nan men medam mesye eske nou kapab di fwa sa se gè li ye medam mesye bagay la vrèman konplike. Men nap swiv. Men jan ke nou wè nèg yo pozisyone la sou tout espas sa. Nou wè nèg yo gen gwo kamyon sa. Sa vle di gwo kamyon sa ki debake solda. Ki debake solda la maten la. Nan tout raje a la. Se nèg avèk gwo zam fann fwa. Medam mesye. Gwo nèg avèk gwo zam fann fwa. medam mesye e zam a la men e nèg yo sanble trè sansib a la gachèt medam mesye bagay la son lòt bagay ke li ye maten an la medam mesye son lòt bagay ke li ye maten an la medam mesye jan ke nap gade a men nou wè sòlda bsap yo yo men men bò kote pa yo tou ki la sòlda bsap yo yo men men ki kanpe ki kanpe zam a la men medam mesye kap swiv ki sak pral pase egzateman kap swiv ki sak pral pase egzateman. Vwala se konsa sa Se konsa sa li menm Li ye nan fontyè a Pou moman an la medam mesye Se konsa sa li menm Nèg yo vrèman sansib a lage achèt Gwo zam fann fwa Kisa ki pral pase Pèsòn moun poko konnen Men bagay la on ti jan Konplike Men kòman sa li menm li ye medam mesye Men kòman sa li ye La nou jwenn sòlda dominiken yo ki la. Epi la nou pral jwenn nou jwenn popilasyon ki kanpe la. Sa vle di popilasyon an kanpe nan do nan do sòlda besap yo medam mesye. Nou gen sòlda besap yo yo menm ki la. Sa se sòlda besap yo epi nou gen popilasyon an an background. Popilasyon an kanpe an background medam mesye. Popilasyon an kanpe an background me kòman. Kad figi la li menm li ye pou maten an medam mesye kòman bagay sa li menm li pral li pral fini nou pa konnen men tout moun ka remake l tout moun kapab konstate l se pozisyon de gè ki genyen pou maten an la medam mesye e nou remake nèg yo avèk gwo zam fann fwa e dwèt sou gachèt nèg yo sanble trè sansib a la gachèt. Vwala tout moun panike nan moman ke nap pale a la sou fwontyè a la paske moun yo tout moun wè ke Jan ke solda dominike yo kanpe la se position de guerre se position de guerre jan ke moun yo ap gade solda dominiken yo yo menm yo kanpe la yo positione nan espas lan la medam mesye kisa k pral pase kisa k pral fèt fòm di nou ke maten an nèg yo te fè parad nèg yo te vire Nan espas la men nan limit sa la ou wè nèg yo vrèman nèg yo pat janm apwoche pre konsa nèg yo te konn kanpe nan ti tonèl sa men jodi an la nèg yo vrèman rive la egzateman nan kote yo ta diw lèw remake lèw gade tout sòlda sa yo nou wè yo ranfòse pou maten an la. Bon, sa sa vle di nou pran pozisyon batay. Piske yo pran pozisyon batay, nou menm tou, nou lakay nou, byen ke nou fas a fas paske pa gen 3 mèt ki separe nou. Nou preske bab pou bab. Ebyen, y ap enpresyone nou. Men nou menm, nou pa pè. E Papa Lamò te di sa boulèt se pousyè, nou pa gen pwoblèm pou nou mouri. Men, piske nou nan teritwa nou, n ap defann teritwa nou. N ap defann teritwa nou. Men lè nou ap gade nèg yo, èske nou santi nou pwopòsyonèl parapò avèk? Bon, nou pa tèlman santi nou pwopòsyonèl parapò, paske yo menm yo gen gwo galil, gwo M-16 lakay nan men yo. Nou menm lè w ap gade nou la, w wè se ti bagay nou gen nan men nou.

Wi Jacques yo ap gade la Enhen Jacques yo ap gade la se konsa Sa li menm li ye pou jodi an la medam mesye Nèg yo kanpe la Gwo zam fann fwa Ok banm montre nou pi rapid Kote yo ye la sa se teritwa pa yo Epi la se pa nou Sa vle di se kelke mèt sèlman ki separe Nèg yo te konn jis nan espas dèyè nèt la Men la jodi a la nèg yo Vrèman mache mache mache sou nou mèdam mesye e nou wè nèg yo vrèman ogmante ogmante davantaj mèdam mesye kòman sa li menm men sòlda nou yo yo menm yo la sòlda bsap yo yo menm yo la sòlda bsap yo yo menm yo la mèdam mesye bagay la konplike nou pral eseye pale avèk kèk ajan bsap konsènan polisye nou pa vrèman remake prezans yo pou maten an la te gen Yon bako polifwèt kite la nou pa wè yo kisa kòman bagay sa pral fini medam mesye bagay la vrèman konplike ee ban anal pale.